Fondasyon Busta June, Info Bertho. Yes Bonsoir Bonsoir tout moun Bonsoir tout zanmi Bonsoir tout fan Bonsoir tout moun ki toujou la ansanm avèk nou nan emisyon sa jodi a nou gen 2 gran dosye ke nou pral manyen la jodi an donk M swete ke tout moun ki se fanatik emisyon sa a rete swiv, rete branche paske nou pral pote yon pakèt bagay pou nou la, Djakout nou chaje kou Legba. N ap kòmanse avèk yon jèn atis ke nou genyen isit an Repiblik Dominikèn ki se Founi Black. Nou kapab tande mizik sa ap pase. e an background anba videyo a donk avan nou kòmanse pale plis sou videyo a e sou atis lan donk nap kitew fon ti tande enjoy avèk mizik sa e aprè nap tounen vin baw de twa enfòmasyon sou kesyon mizik sa ke wap tande la epi sou vi atis lan pèsonèlman.

Yes de retou e aprè mizik sa ke nou fin tande la donk nou menm nan emisyon sa nou batize show a show Nou batize emisyon sa a Samedi Show ok nou batize emisyon sa a Samedi Show se jis pou nou mete plezi lakay ou se jis pou nou enfòme ou de sa k ap pase nan mitan jèn ki pi elwanye yo nan mitan jèn ki pa gen ekout yo nan mitan jèn ki pa gen mikwo yo donk nou menm nou sèvi yo mikwo nou sèvi yo pon pou yo kapab avanse Donk deja ou menm ki poko abòne ou menm ki poko familyarize w avèk chèn sa ki se Timoun 2000 Haïti enben kounya menm abòne avèk chanèl la paske chak samdi nou gen yon plezi ke nou pote pou ou san parèy. Donk nap salye tout nèg yo. Anvan nou kòmanse site non, anvan nou kòmanse pale de nèg yo, paske gon nèg la, nou pral fini ak karyèl jodia, malgrel pa gen mikwo poul ta banm repons men komokyèl donk nou pral fini ak karyè misye. Donk avan ann konsantre nou sou jèn atis sa, nou kapab wè fotol ap pase nan ekran ki se Founij Black. Donk se yon jèn atis kap evolye an Repiblik Dominikèn, Donk e ki fè konpozisyon sa a e ki sòti grenn mizik sa a. E trè pwochènman nou pral jwenn videyo mizik sa a ke se mwen menm ki pral videyo klipe l, se mwen menm ki pral pwodui videyo mizik sa a. Donk ou menm rete branche donk ou pral jwenn bagay. Donk m panse se enpòtan ou menm ki ta vle kontakte atis sa a, ou menm ki ta vle sipòte l, ou menm ki ta vle afiche l nan pwogram keseswa Ayiti oubyen Repiblik Dominikèn e donk ou kapab kontakte l nan videyo nan nimewo sa ke ou wè kap pase sou ekran an donk ou kapab kontakte l donk e lap ba w tout lòt enfòmasyon ke nou menm nou pa rive ba ou donk nou te vle pale plis de atis la. Men lesansyèl nou vle Lune patisipe nan emisyon an yon jou pou nou kapab pale plis de li paske gen de bagay se li menm ki pou eksplike w li. Konbyen tan l gen nan mizik, ki mizè l pase, e nan ki nivo l ye kounya, ki kote l ta renmen rive, etc. Donk nou menm e nou pa an mezi pou n ta bay tout detay sa yo sou jèn sa a. Donk ou menm w ap an mezi, li menm l ap an mezi pou li kapab ba w tout enfòmasyon, tout eksplikasyon ki nesesè konsènan vi l, konsènan vi atis li. Donk, n ap kontinye avèk emisyon an, pa bliye m di nou. Bagay la pral rèd la a, pral gen anpil plezi la a. Donk, pandan ke n ap bay plezi an, men ou menm fè an sòt ke w al konsome mizik lan, w ap toujou jwenn mizik sa a sou chanèl sa a. E trè pwochènman, nou pral enfòme ou de chanèl jèn atis sa a ki se Funny Black.

Donk na fè diferans lan pou mwen avèk Famao a e Dave la ou menm kap tande. Lage ti tchelele. Ya nèg ki te pi sal pat lòt nèg ki te Kerby. Nou ka moutre l, reyalizatè a si w jwenn imaj sa yo moutre kote Kerby konn souran ni li menm, ni manman l, ni papa l. Chak moun chache kaka nan men yo pral jete demen maten. Kerby pat gen twalèt lakay li. Tout moun konn sa. Lè Kerby te resi vin gen yon ti twalèt lakay li a. Son ekip blòk pou moute youn dè lòt. Gen de lè blòk yo chavire a tout Kerby. Li kòmanse kaka sou li. Et yon bagay ekstraòdinè, bagay sa m ap di nou la, e bagay pou nou ta kriye wi. Lè n ap gade eta Kerby te ye, jiskaprezan, bon m pral ba w yon prèv. Fè Kerby montre w yon foto danfans. Kèlkanswa moun k ap gade l ap konn Kerby, rele l nan telefòn, ekri l, mande l yon foto danfans. Li pa gen bagay konsa. Li pa gen bagay konsa. Pase pase yo te tèlman sal, sire, santi kaka. Lè w antre anndan kay nèg sa, seriz bò tèt li, zaboka anba pye l, mango bò kòt li. Vire l vire l vire sou li. Lè l leve li tou santi kaka. Tou santi seri. Donk s on nèg ki pase on pakèt mizè ki vin Sendomeng si w wè pla men Kerby. Si w ap gade pla men Kerby ki an Repiblik Dominikèn s on bagay fenominal s on bagay e kriye pou n ta kriye wi. Telman bagay sa fèm mal mal wè kevin as americas li gon vye chen nan lakou a e li k jere chen an e li k jere chen an li konn pral leve sak siman nan konstriksyon li oblije kite sak siman an pou lal jere chen an. On nèg ap pale de kesyon ilegal, eske ou ap wè mwen menm Jean Smith Rubens m ap janm ilegal nan tè Repiblik Dominikèn? M pap rete sou misye pou m al ba l twòp popilarite non. Men mande misye eske l ap viv Sendomeng? Premyèman, mande Kervy eske l ap viv Sendomeng? Pase kote Kerby rete a, sa m paka pale de sendomeng. Dezyèm bagay, mande misye ki kote l konnen nan sendomeng. Li gen papye m pa gen papye? Kòm li di l m pa gen papye, mande misye kote l konnen sendomeng. Bagay tèt chaje nèt monchè. Pran Kerby la a! Kote ou pral mennen Ke. Ki enfòmasyon ou pral mande Kerby sou yon kote nan Sendomeng? Kote l antre deja? Kisa l fè deja? Non monchè. Sa vle di, e, m ap vin sou li, m pa ka rete twòp. An n al. distrè nou avèk jèn atis sa, jèn DJ sa ki se Moelly Mix, yon jèn DJ ke nou pral pran an chaj nou menm chanèl sa pou nou pwodui. Ann al tande l nan yon ti show ke l t ap ba nou sou gwoup la. Donk Moelly tout sa w fè sou gwoup lan, nou menm nou gen aksè pou n mete l la a ba ou. Pou pèp la ap gade sa w ap fè la. Donk son jèn atis, donk yon jèn DJ ki gen anpil talan kap fè yon pakèt bagay serye nan Carrefour. Donk ou menm si w bezwen plis enfòmasyon de jèn DJ sa, ou mèt kontakte m dirèkteman nan 809 442 1689. Whatsapp epi souple mesaj pou w voye pa rele m pa rele m kite mesaj pou mwen mwen menm lè m jwenn mesaj lan m ap fè w repons donk n ap kanpe la nou pral fè w tande Moylimix nan yon bèl ti show ke l t ap fè bagay serye nèt Moylimix kenbe la. Yes m pral ba n tande Moylimix sa a. Yon jèn DJ k gen anpil talan. M al wè kòman m ka fè nou tande l la a. Ka fè n tande Moyly Mix.
Sa l di w pou tò?

E bel grenn DJ sa a. Morelly mix. Bagay serye. Morelly mix li ye. Baww. Aprè Morelly mix, nou tounen sou yon lòt nèg sal ankò ke yo rele Sondji. Wap wè foto l sou sa la. Donk son nèg m tande yo di k te DJ. E m pa konn kote k konnen n a kote k pa konnen n. Donk se youn nan nèg tou ki vin Sendomeng. M pa konnen si l menm kote a Kerby oubyen tou pre Kerby. Nèg yo se stil Retamou nan tè Repiblik Dominikèn pa janm chèche a fè yon kay pou yo mete, pou yo rete. Donk yo pa janm konn pri yon kay. Donk nèg sa yo pa janm konn okenn kote nan tè Repiblik Dominikèn men ranmase kaka chen travay a moun. Anfen. Bon Sonja m te menm tande l renmen ak Kerby. E sa k te kraze Santo Squad pou yo t al fonde Swa Famous yon bagay konsa. Wè. Gen lòt bagay m ap pale de bagay sa toujou. Men m poko ap pale li kounya. M ap tann. M ap tann. Ou konprann? M poko ap pale l. Em pral fèm tande vwa ti piti a ki dil pral li pral fini a karyèm ou byen pral fè ix li pral fè zed e mwen k pou fè vwaw pase ou konprann e mwen k pou fè vwaw pase epi m pral fè moun tande w epi m pral fini a karyèw nèg pa bliye m poko salye kenkenn monchè m wè figi w fin di ou fin granmoun sou pye degaje w rele sou kòw. Djoby rele sou kòw zanmim. E mwen ou pa janm grandi, ou pa janm degaje ou fon efò, rele sou kòw. Rele sou kòw Djoby menm. Kòy! Depi lè ou fin vòlè kòb dam nan, ou al mawon okap la ou pa janm tounen pòtoprens. E yo dim ou pap ka tounen tout ou pa pot kòb la vini kòy. Ti vòlè. Depi piti ou gen ou gen foli foure men nan afè moun. Ti visye. Ou tèlman vòlè. Kèbi te gen yon vye tenis sal lakay li a. Lè l nan siksè l t achte a lòt. Vye tenis sa a, de twa jou m wap poste foto avè l kòy. Men si cabinet sa wap mete res li res tenis li menm ou nan denye eta menn ou nan denye eta menn m pap fokis sou bagay la selman mwen limit yo dim bayi yo dim ti fanm sa tout neg tap jwe avel cosima ou pran li wal metel nan kay Kounya e lakay ou li. Men mesye n pa respekte moun. Mesye, mesye, mesye nou fè kaka nan figi moun. A vle di mwen limit si w pran ti fanm sa a, pou w al mete l nan kay. Amaro mpap diw anyen non men bondye konn bay li pase sam tande yap di a map vin a prèv pase fòm vin a foto ti fanm nan ou bò sa ti fanm sal yo di ou bò sa fòm vin avèl fòm vin a plis enfòmasyon sou sa poum pale sou sa brèf pason mpaka rete sou epav santo squad kap radote toutan donk e Nou gen yon sijè la ki eksememan enpòtan e se avè l n ap fini. Pran le swen nou pou nou tande. Fè kòm di sou tout sa k t ap pase talè yo, tout sa nou t ap di yo, tout sa n t ap eseye eksplike yo. Donk, se jis ti plezi. Men pati ki pi enpòtan, ki lesansyèl nan emisyon sa a jodi an, E m sonje m t ap fè yon ti rale sou sa avè nou, ke yo rele nou timoun 2000. Men Kèbi, ou pa nan lis timoun 2000 la non Kèbi, san wont. M pa janm wè ak de nesans ou. Jiska prezan m tande w gen 16 an. Men, nou p ap pran nan fo bagay. Prezante ak de nesans ou pou m wè si w gen 16 an vre. Donk, e, nou toujou ap viktim. Sitou sou entènèt la. Mwen wè yon zanmim ki poste, timoun 2000 ka lave yon foto men yo pa ka netwaye yon pwason. Timoun 2000 yo, e pa menm jan a nèg sa ki tap voye yon bagay ban mwen pou m ekri li, pou m fè yon agdenesans pou li ki fè tout grimas sa yo ladan nan. Timoun 2000 yo, yo pran yo pou sèl moun ki renmen plezi, ale nan pwogram nan kèlkenswa kote li tap fèt la, epi bliye tèt yo. M ap tande yon zanmi talè a ki te pale sou gwoup Santo Squad la kote l te pi sal pami tout nèg yo. Se pou sal la l te sal. Li te sire men misye. Wè, yon moniman, yon nèg yo ta met apa. Nan moman detanzantan pou ap gade zoukou sa pa janm fini. E li menm tou a chak fwa lap gadel banm fè banm fè nou tande voice an banm fè nou tande kisa misye te di li menm e e lè nèg yo te fin trip la banm fèm tande kisa l te di aprè sa map tounen pou kòmantè. Ok bon apre m fin tande tout. Sa nou tap di nan voice tout moun ki tap opine. Apre m fin tande apre m fin tande chak grenn nèg m fin li chak grenn mesaj. Nou konn men ki konklizyon m tire nan sa nap fè a la, espri kritik la plis nan nou. Ok ann pa kritike ann wè pito se se yon mank dekonomi ki koz ke m reyaji ensi ou pa reflechi ak sa tou non nou t ap pi byen kontan si m te parèt lakay chak nèg m di a je m je m e tèl bagay non. Antouka, m pa fristre. Dayè, se sa m pral etidye, antwopososyoloji. M ap aprann konnen nou.
Donk mwen menm, m wè misye se yon nèg ki gen anpil kouraj. Li rekonèt li sal, li pa pral fè masisi, menm jan ak Jetro. Li pa pral bay nèg foure moudal menm jan je to wè kòy bezwen yon kòb viza li poko ka tann kòb viza a èske ou konprann li poko ka jwenn kòb viza a li pa li pa chwazi moute petyonvil non li chwazi rete lap tann se de nèg ki gen konviksyon e menm jan pou jèn sa a donk li menm li konsyan kel sal men sèlman lap travay poul sòti nan sa. M tande, m tande li pral, li pral aprann e m pa sonje sa l te di li pral aprann nan dirèk. Men e pa w menm yon bagay ki koni menm. Mesye, gen yon bagay ki rele oryantasyon pwofesyonèl. M ap tou voye ti konsèy sa ba ou mon ami. E ann Ayiti moun pa al, pa al aprann anyen pou foli, pou fè moun wè. Ou al aprann yon bagay ki ka ba w kòb. Yon bagay ki ka fè w fè lajan. Pase kòb ou bezwen pou fonksyone. Ok. Yon bagay ki ka fè w fè kòb, e kòb sa w ap fè a w ap santi lè w ap manje l, w ap byen manje l, l ap byen desann paske ou travay pou kòb la. Men lè w di m ou pral aprann yon bagay ki ou poko menm konn ki lè w ap travay sou li. La a ou pa ti moun Demil, ou gen plis ke 22 a 23 an. Bon ki lè w ap pran swen fanmi w, ki lè w ap pran responsablite. Donk e m konseye w degaje w pran bagay manyèl nan men w dabò Apre sa pou al aprann yon bagay ki ka dire 3, 4 an, 5 an, epik. Donk, meyè chwa a, se degaje w aprann yon bagay manyèl. Donk, gon pwosesis bous detid ke y ap bay e Radyo Televizyon Karayib e akonpanye avèk plizyè ekòl pwofesyonèl nan kapital la ki nan pwogram sa a, ki bay opòtinite avèk dè jèn. Ou te mèt fini etid klasik ou, ou te mèt pa fini, ou kite sa, oubyen ou toujou pral lekòl men w poko fini, men w ka pran yon kou an ennan, ou ka pran yon kou an dezan, ou ka pran yon kou an dezan edmi, avan menm ou tèmine etid klasik ou. Ou ka pran yon kou nan ennan simwa. Sa yo de metye pwofesyonèl, donk de bagay pwofesyonèl, menm ke w pa t renmen l, malgre w pa t ko janm gen vizyon pou sa, men ki pral ede w pou w peye kèlkanswa inivèsite ke w vle a. Pase, jèn ann Ayiti toujou gen foli, avoka, enjenyè, doktè, Men avan si w pa gen yon paran k ap soutni w, tankou Kèbi, si Kèbi te gen yon paran ki t ap soutni l, Kèbi pa t ap janm vin manje kaka an Repiblik Dominikèn. Li pa t ap janm vin rann moun sèvis sa a, malgre se de jistès li pase nan egzamen filo, men li pa t ap janm vini bay, vin pase mizè an Repiblik Dominikèn. Li pa janm konn kote chemen lekòl ye. Èske w konprann? Donk e degaje w pou yon bagay manyèl zanmi m. Nan pwochèn videyo ke m ap vini la, donk m ap vini avèk de nimewo telefòn ke ou kapab rele, ou pap peye yon goud pou aprann yon metye. Paske se yon pwogram de bous detid li ye e n ap ba w opòtinite. Pou w kapab patisipe. Donk mwen menm, mwen sèlman gen kontak yo. M ka ba ou. E sa fè m pap ba w nimewo telefòn mwen, pou w pa di wi m te mande w lajan. M ap ba w nimewo telefòn enstitisyon menm ki nan pwogram nan, e ou menm wap fè kontak avèl wap di ke ou tande gen yon pwogram e Radyo Tele Karayib akonpanye de tèl enstitisyon, sa vle di nimewo kem ba ou avèk nimewo enstitisyon kem ba ou an, wap di ou ta renmen patisipe. Lèw rele pou sa yo menm yap baw pwosesis lan epi wap pase enskri. Yon goud ou pap peye. Al aprann karelaj, elektrisite batiman, anglè, fransè, espanyòl, enfòmatik biwotik. Plizyè lòt aktivite toujou. Plizyè lòt ti metye toujou kapab aprann pwofesyonèlman ou ka kòmanse fè lajan. Mwen menm kote m chita nan Repiblik Dominikèn nan m konn fè 6 mwa m pa travay a moun m travay a tèt mwen. M pran swen tèt mwen, m peye kay, m fonksyone avèk sa m genyen nan tèt mwen kòm pwofesyon. Men pa yon bagay, yon syansi ke m te gentan genyen, m te gentan gen lisans ladann non. Rezon, se paske m pa fè tankou nèg ki te ret sou kont manman, sou kont papa. M pa fè tankou nèg k ap tann si manman yo pa ba yo, yo pa pran. M pa ret sou kont nèg ki gon moun entènasyonal k ap voye lajan ba yo, malgre m te plen moun konsa wi, k ap founi m lajan wi, men m pa t fokis sou sa, m te di kyèt, fò m ka fè kòb tou, paske lè moun sa a pa jere m ankò, mwen menm fò m ka jere tèt mwen. Wap fè bèl blòdè jodia men demen si Dieu vle wap paka fè bèl blòdè. Pase si yon moun kap pouch ou demen si Dieu vle li ka kanpe. Li pa janm jere w ankò. Men ou menm kisa w fè? Kisa w gen nan tèt ou? Kisa w aprann? Kisa w chèche aprann? Ebyen, gen de opòtinite ke lavi ofri w, si w kite yo ale, ou pap janm gen chans jwenn sa yo ankò. Gen de, gen de pòt de sòti ou jwenn pou w ouvri, ou pa ouvri pòt sa, gade, ou gen pou goumen, tout rès vi w ou gen pou w ap pase mizè. Donk m pa di w se meyè pòt la sa. M pa di w se pòt de sòti lan sa. Men mwen menm solisyon sa m ba ou a, m panse l ka ede w menm rive milyonè nan vi w. Aprann yon bagay pwofesyonèl, e lè w fin etidye l, w ap jwenn ti travay pi fasil ke yon nèg k al aprann jeni sivil. Ke yon nèg ki se yon avoka. Lè m gade m gen black pepe ki pral fini la nan dwa. Donk e an reyalite kisa black pepe pral fè? Toujou rele m nan telefòn pou m jere l. Gon lè m ap rive m ap di black pepe m p ap ka jere w toutan. Tankou Kerby anpil de pa fwa l ap rele m nan telefòn pou m jere l. On nèg ki di w li gen viza. Li poko tcheke 3 fwa sou viza. I pa ka pran lari avèl yap pran l. Ok mwen menm m deplase m vin lakay li vin jere l toutan. Sa vle di kiyès ki pou bòs? Se mwen. M gen plis m gen plis ke 10 an m bòs kè wi. E map kontinye bòs li. Èske w konprann? M ap kontinye bòs li. Sa vle di nou p ap fokis sou sa. N ap fokis sou al aprann yon metye. N ap fokis sou al aprann yon metye. Donk, pa rete. Konsèy sa m ka ba ou anvan m fini avèk dosye sa pa rete san w pa ale. Donk, m te vle bay tout nimewo telefòn yo la wi men m gen 2 nimewo m pa konpè paske se se 4 lekòl pwofesyonèl melanje avèk inivèsite anndan peyi Dayiti ki anndan pwogram sa. Donk, si m bay youn m pa bay lòt, m santi m manke nan enfòmasyon ke m ap bay la, nan jan m vle ede w la, m ap santi m manke. Se sa k fè m vle, m vle gen tout konplè, epi lè m voye w, pou m ba ou, ou al fè kòve. Tande. Ou te mèt lekòl depi w ap fè twazyèm segondè, sa yo rele NS 1 an, jiska filo oubyen NS 4. M pa sonje bagay sa yo pase m kite bagay sa yo lontan. Klas yo m pa sonje. Alò. Ok. Donk e. Ou kapab pase nan youn nan etablisman sa yo pou al pran bous detid ou nòmalman. Ok. Ou pral pran bous detid ou nòmalman. Donk nou fini avèk dosye sa, ou menm ki enterese, e n ap ba w nimewo a trè pwochènman. M pa ka ba w nimewo telefòn pa m, paske pwogram nan pa pwogram pa m. E pou moun ki an Repiblik Dominikèn yo, trè byento nou pral anonse nou ki lè pwof ekòl pwofesyonèl pa nou ap kòmanse paske nou gen yon ekòl pwofesyonèl Señor Benz Profesionales Escuela donk ki gen pou ouvri reouvri alò paske nou te fè yon kanpe e nan mwad janvye a nou pral gen yon nouvèl sesyon k ap kòmanse Donk ki toujou gen anglè, li toujou gen espanyòl, li toujou gen kreyòl, paske gen anpil moun ki pa pale kreyòl, ki ta renmen pale kreyòl an Repiblik Dominikèn. Toujou gen enfòmatik biwotik, toujou gen biwochimi, toujou gen oto ekòl, avèk yon pakèt lòt disiplin ankò kòm kosmetoloji. M pa gen papye nan men m la, m pa ka ba nou tout. Sa vle di, ou menm ki an Repiblik Dominikèn ki vle fè rezèvasyon pou sesyon mwad janvye a, la a ou ka ekri. 809 442 16 89 yon mesaj whatsapp pa rele silvouplè paske ou pap jwenn moun reponn apèl la paske pou kantite mesaj ke nap resevwa pa jou nou pa gen ase de tan nou pa gen ase de tan pou nou kapab li tout pou nou kapab fè tout moun repons sa ka rive ou ekri yon mesaj jodi an ou jwenn repons sou 3 jou. Aprè nou menm nap tounen rele w pou tout rès detay. Men ou menm ou pa bezwen pèdi tan w fè kòve rele enstitisyon an paske nou gen anpil bagay sou responsabilite nou pou nou fè e fòk nou fè yo. Nou pa epav. Eske n ka sot Ayiti kòm pwofesyonèl, kòm pwofesè lekòl, kòm biznismèn, kounye a pou n vin isit pou n ap vin ranmase kaka chen? Non. E Sonji t gen figi kaka t ka fè bagay konsa. A e Kerby ki ka fè yon bagay konsa. Epi mwen limit lè wap vini wap vini ak tout aparèy ou e tout sa w pa gen ankò mwen menm map achte yo epi pou n fè lajan. M gen 2 nèg ki moute la. Lòt semèn nan m pral ba nou foto kote m pral mete yo nan kwafè pou yo travay. Kòman misye rele ankò e frè Olenska a wi. M pral fè kwafè bay misye wi pou l travay. Lòt semèn nan nou pral wè bagay yo. Sa vle di on nèg depi w pa anba m ou pa jwenn mwen an Repiblik Dominikèn w ap soufri. W ap soufri mwen m pini Kerby fon videyo lakay li konsa pou l chita. Lakay mwen m fè studio sa. Pou Kerby chita konsa pou lap pale. Yap kraze telefòn nan oubyen yap kraze aparèy ki nan menl nan mesye. Donk e m ta swete ke m ta swete ke tout bagay ok. M ta swete ke tout bagay ok pou tout sa m di nou la a pou nou kapab mete yo an pratik. Donk, nou pral rive nan fen emisyon an deja. James, anpil respè pou ou zanmi m, frè m. Bon bagay. Donk, yon bon jou m ta renmen w patisipe nan emisyon an. Tout atis Ojokod yo, kite m di nou, ou menm ki poko abòne avèk chanèl Sous Divin nan, ale al abòne avèk chanèl sa a, Radyo Tele Sous Divin. Donk w ap jwenn yon nouvèl pwojè, padon yon nouvo pwojè ki pral kòmanse sou li. Ok w ap jwenn yon nouvo pwojè sou chanèl sa a ke m panse w ap renmen, w ap tolere e ret branche sou li. Donk se chanèl pwofesyonèl mwen kote m travay e donk kontinye abòne, kontinye rete la Nap fini konsa. Dexè afè pam bon bagay kiyès ankò m pa salye Magic Samy mesye ki nèg ki ka banm kontròl Magic Samy hein ki nèg ki ka banm kontròl Magic Samy mwen wè kèbi nèg sal degajew banm kontròl Magic Samy Donk mwen menm male. Donk samdi si Dye ve gen bagay nou pral pale la kap rache. Jidou, afè pa m ou ye, men ti foto sa yo wap voye bay gason parèy ou, e m pa ka pale fò men, ti foto sa yo wap voye bay gason parèy ou an, wè kòman ou ka sispann bagay sa yo pou mwen. Ok frè m, e zanmi m ou ye, e nou pa ka nan pwoblèm. M panse ke se enpòtan pou m di w sa. Kòy sispann mete rès moun epi kòb ou te vòlè pòtoprens lan pote l tounen. Ou ka tounen nan pye manman w. Ou al kache okap. E kiyès ankò n pa bay respè a? Bay kenkenn respè a deja. Moylimix, Didye pa m. E lòt semèn nan ankò ou gade bagay lòt nivo nèt, lòt level. Li pral m pral kite pèp la avèk menm Moy Limit sa ankò pou retande sa l fout fè a la ankò. M pral fè m pral fè pèp la retande Moy Limit nan yon ti mesaj kote m ta pran m yon ti plezi ke m te tolere. Tchaw tchaw nap kwaze samdi si Dye vle pou yon pi bèl emisyon. Baww. Yes m pral bann tande Moy Limix sa a yon jèn DJ ki gen anpil talan m pa l wè kòman m ka fè nou tande l la a.